Salut tout moun kòman nou ye non pam se Lili Haïti e jodia map prezantew top 10 rapè ki pi rich nan mond lan map envitew abone chanèl sa e peze ti klòch la pouw pa rate yonn nan video map kontinye poste yo e al swiv mwen sou tout rezo sosye yo Facebook Lili Haïti Instagram Lili Haïti map diw chif ou pwal wè a kontinyasyon yo son aproximatif. San ren ankò an nou kòmanse video sa baww. Numéro.

Ice Cube, li fèt Los Angeles, California, 15 Jen 1969, rapè ameriken sa te kòmanse karyè li kòm manb nan gwoup kontwovèsyal Gang Starr Rap, NWA, e aprè li lanse karyè l an solitè, nan dènye ane yo karyè aktè li te sant nan lavi l, byenke li pat neglije rap la. Ice Cube gen yon fòtin apwoksimatif de 60 milyon dola. Nimewo 8, Wiz Khalifa Wiz fè yon non nan endistri mizikal la. Kòm yon rapè travayè epi yon fimè ganja, li pwodui plizyè singles popilè, albòm platino e yon gran kantite siksè Top 40. Richès li soti prensipalman de mizik avèk dè milyon pa ane grasa vant rekò e tous konstan li yo. E anplis, Khalifa fè anpil kòb avèk chanèl YouTube li a. San monsyone tòn lajan de yo pèd sponsor de haut profil. An jeneral, Khalifa gen anpil lajan nan pòch li. Avèk yon fòtin apwoksimatif de 245 milyon dola. Nimewo 7, Drake. Li se rapè pi pwominen de Kanada. Li kòmanse karyè mizikal li nan 2010 avèk lansman albòm The Billy, Take Me Later. Depi lè sa, Drake vin tounen youn nan non ki pi koni e respekte nan biznis la. Li gen sponsò, Joldang ak Sprite. Sa konbine avèk grandi vant CD li yo, vin konvèti Drake nan youn nan manb pi rich nan rap la, avèk 100 milyon US. Kanye West se yon nonm de anpil talan. Depi soti nan rap e pwodwi anpil CD a desine rad pou liy Jay-Z e parèt nan kèk fim. Natif natal Chikago a toujou okipe. Enkreyib etik de travay sa ki pèmèt li gen enkreyib richès sa. An total, Kanye West gen yon valè de 255 milyon dola. N°5, Eminem,

Ba. Avèk hits li yo. Lonjè mizikal li fè l vin menm enkreyibman rich avèk yon valè de plis ke 242 milyon US. Yon gran pati soti nan karyè l kòm rapè, e rès la kòm karyè l pwodiksyon mizikal ak aktè. Wap ye king when you can be a god.
Nimewo 4, Snoop Dogg. Se kèk rapè ke yo renmen respekte inivèsèlman kòm mesye sta. Snoop Dogg se yon te yon siksè depi okòmansman ane 90 yo, avèk yon kantite mizik popilè kòm Beautiful e Drop It Like It's Hot. Natif natal California, Femilyou Gras a se devan di li yo, dèzane de aksyon live e douzèn de fim e kredi televizyon, avèk estil swa li e konpòtman rilaks li, Snoop li gen plis pase 245 milyon US. Nimewo 3, Doktè Dre. Soti nan yon prizon, li plis sanble soti nan yon bank. Doktè Djo pa sèlman youn nan òm pi rekoni nan rap, sinon youn nan yo ki pi rich yo. Djo akimile youn nan fòtin avèk abilite pou rankontre nouvo talan l yo. E poutan majorite fòtin Djo soti nan yon avanti komèsyal inik. Nan 2014, Apple achte Beats by Doktè Djo pou 3 mil milyon dola.

Linrad, yon ajans depòtif e konpayi divètisman Roc Nation. 810 milyon dola enpresyonan man li pa anyen de sa li menm ak Beyoncé vo kòm koup, plis pase 1000 milyon dola.

Avèk yon fòtin de plis pase 850 milyon dola, Combs fonde The Bad Boy Entertainment e l pa janm vire gade dèyè. E avèk ane yo, li dekouvri e devlope kèk gwo atis hip hop, rap. E l lanse yon seri de siksè tou nan dènye ane yo. Combs kontinye ogmante richès pa li atravè de yon seri de antrepriz. Sean Combs san dout se rapè ki pi rich nan mond lan.
Mèsi paske ou te rive jiske la. Si ou te renmen video sa pa bliye bal yon like. E map envitew abone chanel sa e peze ti kloch la pouw pa rate yonn nan video map kontinye poste yo. E al swiv mwen sou tout rezo sosyo yo ki se Facebook Lily Haiti Instagram Lily Haiti. Babay nap wè nan yon pwochèn video trè byento.